Bonswa fanatik mwen yo kòman nou ye depi nou tande vwa sa nou gentan konn kiyès se asefi ki antre lakay nou aktris nou renmen anpil la mwen renmen nou anpil tou fanatik mwen yo fanatik mwen yo map mande nou anpil ekskiz pou tout reta nou pran avèk epizòd yo. Nou te gen yon ti pwoblèm, se sak fè ou pot ko jwenn epizòd yo. Kounya la, nou pral jwenn epizòd yo souvan tande fanatik mwen yo. Map di tout moun mèsi, tout sa ki tap kòmante, pataje, abòne, like. Gade fanatik mwen yo, epizòd sa ki lage a, 10 moun ki premye kòmante anba epizòd la, nan epizòd kap vini an, nap bigòp yo tande.

Gade Carla, se paske m poko ap travay. Kite m ta jwenn yon ti travay pou wè tande. M wè Kaliko te la, ou ba l move jan lalu. Sa p fè m pa di w anyen. Se paske se ou menm k ap bay manje maten midi swa nan kay la. Se sa k fè m pa t di w anyen tande Carla. Men kite m ap travay pou wè si ni Kaliko ni Sefom p ap vin viv anndan kay la la. Si w pa vle, se ou menm ki pou soti ka la. M deja pale w. M pa pral imilye san m poutèt fanm mwen menm. Dapre w menm, ou genlè panse m pral imilye ni Sefam, ni Kaliko poutèt ou? Ou ta pri m tande ka la.
Yeah Ou yon ti dòmi deyò way ya Ou fèm pèdi anndan kè w way ya Tout rèv yo dòmi deyò Map kouri map kouri m pa ka ranplase Bonswa senatè Jago Loray.
Oh kaliko sa kap fèt menm vye zanmim sak pase menm vin chita non kaliko. Sak pase menm Kaliko? Sa kap fèt menm? Monchè Kaliko, m di w anpil mèsi pou tout sipò ou te ban mwen nan eleksyon an. M remèsye w anpil zanmi m. Si se pat ou menm, m pa tap rive senatè jounen jodi an. Ou te sipòte m anpil nan eleksyon an. Se akòz de kanpay ou. Ki fè m ka senatè jounen jodi an. Bon Kaliko, kounye a la, se ou k pou di m kisa pou m fè pou ou. Monchè senatè, jodi a m vin kote w la, m pa vin mande pou w ban m viza, m pa vin mande w lò ni dyaman. Manman m se yon madan sara li te ye. Pandan l ap sot okay, l ap antre Pòtoprens pou l vin vann ti komès li.

Si w te ka peye ti lekòl la pou mwen, m t ap santi m byen senatè. Ou mèt peye ti lekòl la pou mwen sèlman, ou pa bezwen ban m manje senatè.
Pa gen pwoblèm Kaliko. Fason w pale a Kaliko, ou touche kè m. M pral fè yon bagay pou ou tande Kaliko. Jedi si Bondye vle, bonè bonè. Ou mèt vin kote m tande kaliko. M pral fon bagay pou ou tande zanmi m. Jedi si Bondye vle vin kote m.
Ebyen ok chenatè. Mèsi davans wi chenatè. M ale wi chenatè.
Pa gen pwoblèm ti baz. Jedi si Bondye vle map tann ou.
Wouch Berline pitit! Yeswa m jwenn yon feeling nan bal la. Megrèt ou pa t al nan bal sa a pitit. Te gen anpil bèl djaz wi Berline. Tabou Combo te jwe. Mas konpa, disip, enposib, waww bal la te dous ye swa Berline pitit. Saw dim la sista, ebyen yeswa ou byen pase, a kiyès ou te danse? Michael, blòk 8 è map soti wi, mpral travay, Hector te chache yon travay pou mwen, Kay yon senatè ki rele zago loray li te metem pou jodi an talè konsa m pral komanse travay la m tou fò konn sa m pap la non. Aek tom te danse bèlem. Aek Tom te danse Nèg sa tèlman konn danse Yeswa l tèlman fre l tèlman santi bon Anfen Ou wè nèg sa bèlin Fò m pran l nan men a se fi kanmenm. Fò nèg sa nan bak mwen kanmenm Berlin Nèg sa e nan menm pou li l twò resan Kòm mwen gen nimewo l Pi ta la map rele l m pale avè l Li te pran nimewo m tou Waww M se yon bon flannè wi Berlin Fò m gen l nan bak mwen kanmenm Kanmenm kanmenm Neyou Se zanmi m ou ye. Asefi se ti sèm li ye. M dakò avèw san pou san. Paske Asefi pran twòp pòz a ti nèg sa. Se vre ti nèg la resan. Son bon ti flannè. Lap travay tou. Asefi pran twòp pòz. Li toujou di nan fanmi an se li menm ki pi byen tonbe. Se pou pranl nan menl vre Neyou. Map avèw san pou san. Ase pi fout pran twòp pòz a ti nèg sa. An, depi lòt jou sa, ou al chache travay la, ou pa t janm di m si w te jwenn travay la, Lova. Se jodi an, pandan w pral kòmanse travay la, w di m ou pral travay? E sa wi, ou pa ban m respè anndan kay la. Ou pa ban m respè. Se jodi an, ou di m Ektò te chache yon travay pou ou, ou pral kòmanse travay la. Men depi lòtjou ou pat janm dim sa anndan kay la Lova Tout sa wap fè ou gen rezon tande Lova Ou gen rezon manman
Michael Kijan pou m te fè di w mwen jwenn travay Pou jan wap sèvi avè m anndan kay la Chak jou wap joure m Wap repouse m Jan wap sèvi avè m anndan kay la E tankou yon fanm, ou kwaze yon nèg sou po vant li. Se tankou yon moun ki te tiye manman w ak papa w. M pa konprann jan w ap sèvi avè m ditou. Tout sa m fè pa bon devan zye w. M pa t ap janm ka di w sa, paske w pa ban m bo pou m antre sou ou.
Humm ebyen ale non manman sil bon pou ou wa wèl kòm ou dim se travay ou pral travay m ta swete se travay ou pral travay tout bon vre.
Berline se kounya mwen wèw zanmim tout bon vre ou te toujou ap diw zanmim m pat janm kwè se kounya m kwè Berline ou wè Berline. Fòm gen ti flannè sa kanmenm ti jèn jan resan sa fòm genyenl kanmenm ektò waw misye twò jèn janl twò flannè l twò santi bon li twò fre bèlin fòm genyenl kanmenm ou wè si misye pa renmenm bèlin map fè tout janm konnen poul renmenm ou konnen manmanm se manbo li ye. Map pran chemen mistik pou li. Nenpòt jan, fòm genyen l Berline. Neyou, tanpri, m priye w an gras, pigaw fè Asefi mal non. Ou konnen se ti sè m li ye. Nou se menm manman menm papa. Si w fè l mal la, se nou menm ki pral nan kouri. Pa fèl mal non. Si se pou Ektò, ou mèt pran Ektò. Si Ektò pa renmen w, kòm manman w se manbo li ye, ou ka al fè tout sa w konnen pou fè Ektò renmen w. Men, Neyou, tanpri, tanpri ankò vye zanmi m nan, pa fè Asefi mal non. Tanpri Neyou. Ou pa bezwen pè Berlin. M pap fè Asefi mal ok. Men Hector fòm renmen a Hector kanmenm. Fò Hector fou dèyè m. M konn tout sa pou m fè. Manman m se manbo. M gen yon tonton m ki gwo djab. Depim di tontonm nan sa, sou 2 ti chèz lap ban mwen l. Manmanm ankò menm kout baton an. Ou pa bezwen pè Berline ok, m pap fè asè fi mal. Bonjour Mesye Senatè Zago Loray.
Bonjour Madame Lova, kòman w ye? Sa va? Ah ok, m sonje m te gen randevou avè w jodi an vre pou vin kòmanse travay. Ebyen ou mèt vini wi Lova, kay pou ou. M kwè ou te vizite kay la deja, ou gentan konn kay la.
Ok, dakò mesye senatè. Mèsi anpil wi pou ti travay la senatè. Ou pap regrèt non. Map baw bon sèvis dakò.
Pa gen pwoblèm lova, pa gen pwoblèm ok, okontrè depim wè w byen travay nan mwa sa kap vini an map mete mil dola sou kòb la pou ou tande lova.
Waww mèsi anpil senatè. Mèsi davans wi senatè.
Asefi Pou sakrifis nou fè pou lanmou sa Kiyès ki ka separe nou Jamais dans ma vie M pa kwè gon moun kap ka separe nou Bébé Lè w bò kote m Ou fè m santi map viv. Ou se sèl fanm ki fèm konn gou lanmou Dèfwa m konn nan travay la Se avèw map panse M pa ka fon segond pou m pa wèw Je t'aime Asefi Je t'aime bébé
Papi Je ne peux pas imaginer la vie sans ta présence Pou twa je ve soufri san ou lavi m pa gen sans Je tèm papi Mwen ta renmen pou toujou poze sou nich mwen Pou w ap chofe m Pou m ap chante lanmou doudou Pou m santi m ap moute yon mòn ki si wo Chak maten m ap wouze ti pye flè yo

Neyou men mwen Men mwen neyou Depi maten wap kraze telefòn mwen wap relem Ou di ou bezwen m ijan Se kòm si son bagay serye ou pral dim Ou deja dwem kòb mwen ou pa vle peyem Ou deja dwem kòb mwen ou pa vle peyem Epi wap vin relem sou telefòn men mwen neyou Oh oh ti frenchè Sa w gen la Se pa mwen menm ki te di w m bezwen w? Sa gen yon cho konsa. Gade ti frechè. M konnen m te do 500 goud. M pral fè w fè yon misyon pou mwen. Pou misyon sa a pitit, m ap ba ou 2500 goud. Sa pral fè 600 dola m ap ba ou. M ap ba w tout kòb ou san manke yon goud. M pral fè w fè yon misyon pou mwen. M konnen ou ka jere m sa sou de ti chèz. Se paske m kwè nan ou ki fè se ou m te rele ti frechè.
Bondye fè, si ap bouch ou kanpe ou di w ap ban m kòb mwen san manke yon goud, m ta swete ou ban m tout 600 dola a nan pla men m, san manke yon goud. Kenbe mo ou. Ou di ou pral ban m fè yon misyon. Ki misyon liye la menm. Gade ti baz. Ou pral kote Hector a. Ou konn sa wap dil? Ou konnen li renmen Asefi anpil. Men sa wap dil. Wap di pandan wap pase bò ti otèl la anba a, ou wè se Asefi. Manman frenk. Kap soti anndan otèl la avèk yon nèg. Manman. Oh oh oh. Men nan kou epi yap bo.
Oh Neyou gwòsè manti sa ou voyem al bay pou ou Neyou Menm lè se peye wap peyem vre Neyou M pap ka al bay gwòsè manti sa sou Asefi Asefi twò bon moun Asefi twò bon moun Neyou M pap ka bay gwòsè manti sa sou li vre Tifi a pa fè bagay la pou mal dim te wèl ap sot nan otèl E e Neyou M pap ka fè sa vre Neyou
Ki tenten wap di konsa ti frechè Manman frenk Ki tenten wap repete konsa a e Manman oh oh oh A se fi twò bon moun Ou pa ka al bay tripotay sou li Gade ti frechè Wa sonje lè w te mal la ou te prèske mouri Se manman m ki te fè remèd pou ou. Se manmanm ki te mete w sou de pye w, wa sonje ti frechè. Si se pat manmanm ou tap mouri deja. Yon sèvis m mande w ou pa ka rann mwen l? Gade ti frechè, ou wè si w pa al kay Ektò a pou di Ektò sa m di w di l la? M pral lakay la. M pral di manman m ou di konsa, se lougawou li ye nan zòn nan. M pral di ou di chak swa li nan bann sanpwèl l ap vole. M pral di ou di e dyab li ye, ti frechè. M ap fè manman m manje w.
Ebyen ok Neyou, m pral di Ektò sa. Ou di pou m di l, pandan m ap pase bò otèl la anba, m wè ase fi ap sot anndan otèl la avèk yon nèg, epi y ap bo. M pra di l sa konsa. Men sèlman, kite tout kòb mwen pou mwen e manman m nan. M konnen w?